Bon, e natirèlman, yon moun ki pèdi pitit li, mwen santi mwen pwofondeman atriste. E mwen konnen ke Mika pral kite yon gran, gran vid dan vi mwen. E petèt ke m poko fin reyalize egzakteman. Ki tout enplikasyon ke sa pral genyen dan vi mwen. Men m vle fè yon ti koreksyon, m pa sèl psikològ an Ayiti, gras a Dye. Ok, men jis paske nou gen yon bèl kominote de psikològ. E gen anpil ke se mwen menm tou ki te patisipe a fòmasyon yo. Sa ekstwòdinè.
E donk, men sa m ta kab di se ke mwen panse ke m gen yon privilèj.

Très bien. Ou wè, mwen pa ka di ou, m te do di Mika sa, m te do di Mika sa. E paske nou te genyen de reyinyon pratikman ebdomadè, mansyèl, bimansyèl, paske nou te gen anpil pwojè ke nou t ap travay ansanm avè li. Ekstraòdinè. E mwen panse ke mwen tris, men mwen pa dezespere. Paske lè yon moun mouri vreman se lò moun sa pa kite anyen. Men Mika kite yon eritaj tèlman enòm
ke mwen konnen Mika pap janm disparèt. Pa pap janm mouri e sa e sa ke mwen sa ke mwen renmen di paske mwen mwen m se yon psikològ mwen se tou yon medyatris pou lapè
e
mwen mwen mwen anfen Mika e parenn yon kominote dè medyatè pou lapè ke nou fonde an Ayiti avèk Martier Libertino E Mika avèm nou te sou elan pou nou te gen yon gran pwogram d'edikasyon pou lapè an Ayiti. E nou te, m te gen randevou avèl yon mardi, men se te poutèt siklòn Tampa ke nou pat gentan finalize yon ebauche de plan d'action, men. Mwen menm sa ki banm fòs se Bondye Bondye mwen menm sak fè ke mwen bay tout moun kòm mesaj fòk ou gen Bondye nan laviw kiltive yon yon dimansyon spirityèl èske wè e mwen te pataje avèk Mika lanmou ke Mika genyen pou Ayiti e sa ki banm fòs. Dabò pou mwen kab prese pou m kapab remèt tèt mwen, mwen okipe sante m byen, m pa vle malad, mwen vle genyen enèji e pou m kapab kontinye. Se jisteman paske si n. N a konnen, n a konnen o fur a mesure e tout pwojè ke Mika kite. M espere ke malgre Mika ale, pwojè sa yo pap kanpe. Absoliman pa, absoliman pa. Ou wè se Edikasyon pou lapè, se ti souf yon fondasyon ke l te vle fonde. Se 20 tan de karyè li ke, bon, nou ti lyon. ki se manadjè li kòmanse t ap òganize avè l se anpil bagay pou atis ke Mika te vle reyalize nou p ap nou p ap abandone pa yon grenn e fò m di nou ke nou gen anpil zanmi ki te. ki te fè pati de kominote Mikaben nan, e tout fwa, tout lè fwa ke m pale avè yo, yo di, a, ma, n ap kontinye pwojè sa wi, n ap kontinye pwojè sa yo wi, nou pa pou kont nou, e m konnen ke madanm li tou, gen, e, e, e, e, e vle pèpetye memwa Mika avè nou. Beautiful. E, mwen, mwen desele nan tout ti eleman de enfòmasyon ke w sot ban nou la, mwen desele yon mo ki ekstrèmeman. intéressant et quand j'avais reçu Joël Widmaier il y a 3 jours de cela dans mon show li li te pale menm jan avè'w sou kesyon de nou pa dwe triste Joël Widmaier m'a dit exactement nou pa dwe triste paske Mika kite yon bagay extraordinaire pou nou ou di menm bagay avèk Joël vous vous êtes concerté?
Bon je pense que Joël

Mikano di jaben nou se biza. M sur et certain se la fason delve votre enfant ou byen vos enfants ki fè ke yo gen tout amount, tout lanmou sa a nan kè yo, ke yo toujou ap pataje. Bon, mwen panse ke lanmou sa a yo genyen. De fason natirèl? De fason natirèl, sètènman. Men mwen panse ke nou se yon fanmi ke lanmou se yon valè ki enpòtan pou nou. Tout a fè. E fòm di nou ke antan ke psikològ mwen konnen ki domaj ke mank damou ka kreye dan yon fanmi e m konnen ke nou toujou elve pitit nou avèk anpil lanmou alò yon istwa se ke Lyonel se yon moun yo te konn gale eske wè mwen menm Lyonel depi ke timoun mwen yo fèt li konnen ke bay yo bay. Kout baton an m bliye sa. Lyonel fèk sot dim sa, te fin volè pa. E mwen dil sèl bagay kap fèm kite yon gason se sil kale pitit mwen. Ou pa janm nan bagay konsa. Jamè, timoun mwen yo pa janm pran yon bon m pa kab di ke yo pa janm pran yon tap nan men men nou elimine pinisyon kòporèl e mwen genyen yon privilèj se ke tou sa ke m aprann an psikoloji. edem edike timoun mwen yo pou wè e dènyèman an 2010 mwen fè kones non 2011 2011 mwen fè konesans avèk yon filozòf ki rele Martine Libertino ki anseye n yon filozofi ki baze sou lamou kote ke jisteman nou gen de pwogram ke nou ansenye dan lè dan lè zekòl dan lè popilasyon dan lè kouple.